Salut e byenvini nan ti moman pou n egzamine tèt nou an. Non m se Lesly Eustache. Nan setyèm videyo m poste a, mwen te pale de yon lyen m panse ki egziste ant fason nou menm, fason otoritè nou menm Ayisyen nou leve pitit nou Avèk yon mank fleksibilite ki lakay majorite nan nou nan fason nou reflechi. Apati de sa, mwen te pwomèt pou m remèt sistèm parantal ayisyèn nan an kesyon. Se sa k fè jodi a, mwen vle atire atansyon nou sou fason paran ap ede mentni yon lòd sosyal k ap boulvèse Ayiti. M pa yon ekspè nan edikasyon timoun, men, akoz de fòmasyon m nan ègoterapi, mwen gen anpil eksperyans kote m ke m ap travay avèk timoun tout laj ki gen pwoblèm devlòpman ak pwoblèm daprantisaj, depi kòmanse sou ti bebe pou jis rive sou adolesan. E sa, ansanm avèk eksperyans mwen antanke paran, fè m konprann kijan paran gen yon enfliyans sou devlòpman timoun. Answit, mwen konsilte anpil liv avèk anpil atik ki pibliye nan jounal syantifik atravè lemond ki pèmèt mwen konprann kijan enfliyans paran sou timoun ka dire tout lavi epi li ka rejayi sou tout yon sosyete. Tankou nou te montre sa dènyèman, paran ki otoritè avèk pitit li gen tandans pou l pa ba l lavwa ou chapit, pou l pini li pou ti krik ti krak, answit li renmen kouri dèyè timoun nan lè timoun nan poze kesyon. Paran ki fonksyone konsa avèk pitit li anbrase sa psikològ yo rele yon sistèm parantal otoritè. Sistèm sa a, tankou nou te montre, non sèlman li gen anpil responsablite nan mank de fleksibilite k ap taye manda lakay nou an, men m panse ke li gen pou wè avèk anpil lòt pwoblèm ki anpeche Ayiti avanse. Paran ki otoritè ak pitit li ensiste pou timoun sa a suiv tout lòd ki etabli, pou l suiv tout desizyon ki pran nan kay la san reflechi. Alòske, lè timoun ap devlope, li enpòtan pou paran gide l yon fason Pou l ka aprann reflechi depi l tou piti dekwa pou l kòmanse konprann konpleksite lavi a depi byen bonè. E sa vle di wòl paran an jeneral se gide timoun yo. Men, nou menm nan tradisyon ayisyèn an, nou pa gide timoun, nou mennen yo. M di mennen se paske yon paran ki fòse yon timoun obeyi san poze kesyon se tankou yon son avèg w ap mennen. Alòske timoun fèt avèk tout sans li tankou wè lavi, lwi, lodora elatriye ki pou pèmèt li resevwa epi dijere tout enfòmasyon. Se apati de bagay sa yo a pou l aprann devlope sètadi se nan poze kesyon pou l devlope kapasite pou l ka konprann, pou l ka wè bagay yo nan sans pa l. Se kon sa pou l ka aprann devlope pwòp pèsepsyon pa l, sètadi pou l vin gen yon fason panse ki endepandan de paran yo. Tout sosyete ki pa pèmèt timoun yo devlope panse endepandan gen anpil difikilte pou yo avanse. Paske, lè timoun sa yo a vin granmoun, yo gen tandans repete menm erè ak paran yo. Laprèv annè byen grand, gade Ayiti. Rezon ki fè sa, se paske lè timoun nan ap grandi, depi kòmanse sou prejije paran yo, kwayans yo, valè moral yo, Timoun nan anbrase tout bagay sa yo a san reflechi. E se ideyoloji sa yo a ki gide fason timoun nan fonksyone san timoun nan pa rann li kont. Pa egzanp, kwayans nou nan Bondye oubyen nan vodou. Wòl relijyon jwe nan vi nou. Fason nou disipline timoun nou. Fason nou boule ak moun. Valè moral ki gide konpòtman nou. Tout bagay sa yo a elatriye genyen anpil chans pou se nan men paran nou oubyen nan men moun ki leve nou an nou pran yo san nou pa rann nou kont. Lòt rezon ki fè sosyete kote paran pa ba timoun lavwa ochapit gen difikilte pou yo avanse, se paske timoun yo pwograme pou lè yo vin granmoun yo aksepte tout nòm sosyal ki etabli nan sosyete a, menm sila yo ki pa gen okenn merit la. Pa egzanp, yonn nan nòm sosyal ki gen nan mitan nou, nan kilti nou an, paran pa ap fè timoun eskiz. Menm lè yon paran rekonèt ke l abize pouvwa l, menm lè yo rekonèt ke l fè timoun nan enjistis, li pa ap fè eskiz. Sa vle di, ou ka jwenn kèk eksepsyon, kèk ra eksepsyon. Epitou, timoun sa yo a, lè yo vin granmoun, menm lè yo te viktim de nòm sosyal sa a, yo konsève li. Sa se yon iwoni, men se reyalite a. E, kounye a la a, lè nou pran kat pelouz nou pou nou obsève sosyete ayisyèn nan, tankou Maurice Sixto ta di, m remake ke avèk letan, gen yon lòd sosyal ki devlope nan peyi a ki mache selon 10 kòmandman. Dis kòmandman sa yo a, yo pa ekri pyès kote, men se yo menm tout jenerasyon ki pase suiv. E, m vin avèk yon tablo kote m ekri kòmandman sa yo a fason m wè yo. Premye a, Se pou boujwa yo ranmase richès toutotan yo kapab epi fèmen zye sou pwoblèm peyi a. De, Se pou paran yo aji kon bouwo ak pitit yo dekwa pou yo pwodui yon modèl sitwayen ki san konpasyon pou frè l ak sè l epi ki pa ka rezoud okenn pwoblèm peyi a. Twa, se pou entelektyèl yo fè tout sa ki nan mwayen yo pou yo viv kon boujwa epi pou yo pa janm vini ak okenn lide pou pote chanjman nan sosyete a, menm si yo chaje ak konesans. 4, Se pou peyi a mentni yon sistèm edikasyon ki privatize an majorite, dekwa pou se moun ki gen mwayen sèlman ki ka voye pitit yo lekòl epi pou nou gen yon sosyete kote inyorans se sèl kòk chante. 5, Se pou popilasyon an mete konfyans li nan legliz ak nan relijyon Menm si enterè legliz makònen avèk enterè moun rich epi menm si enterè relijyon ou di mwens menm si relijyon pa janm rezoud okenn pwoblèm, sètadi relijyon kreye plis pwoblèm ke l rezoud. 6, Se pou tout moun kwè nan sipèstisyon epi pou yonn pa fè lòt konfyans. 7, Se pou sistèm jistis nan peyi a pase dwa malere anba pye, epi se pou l pa janm pini gwo zouzoun ki nan Leta oubyen k ap travay nan Leta, kèlkeswa krim yo komèt la, ke se detounman fon, ke se magouy nan eleksyon, elatriye. 8, Se pou moun k ap travay nan administrasyon Leta ni nan administrasyon prive leve drapo koripsyon byen wo. 9, Se pou Leta pratike eksklizyon sosyal dekwa pou kenbe majorite moun nan popilasyon an nan grangou, san edikasyon, san swen sante. 10, Menm si tout moun pa ka gen lajan tankou boujwa yo, oubyen menm si yo pa gen po klè tankou milat yo, se pou chak moun nan sosyete a jwenn yon bagay ki pou fè l santi li pa kanmarad yon lòt. Apre 214 an distwa, Dis Kòmandman sa yo a fè anpil ravaj nan peyi a. Epi, ravaj yo ap kontinye paske pa janm gen okenn mouvman nasyonal ki fèt pou chanje yo. Pwoblèm ki poze a, se ke moun ki benefisye de lòd sosyal ki tabli nan peyi a pap janm fè tankou boujwa yo avèk politisyen yo, yo pap janm fè anyen pou chanje l. Tankou nou wè sa tou, entèlèktyèl yo, yo pa ka fè anyen non pli. Youn nan bagay ke petèt anpil nan nou pa reyalize, sè ke paran yo, se lòt gwoup moun ki gen plis pouvwa nan sosyete a pou pote chanjman, paske yo gen anpil enfliyans sou timoun y ap leve yo. Tankou pwovèb la di, timoun jodi, se granmoun demen. Malerezman, yo kontinye leve timoun yo nan yon fason otoritè kote yo pa ba yo lavwa ochapit epi yo gen tandans aji kon bouwo ki toujou pwèt pou pini yo pou ti krik ti krak. Si pou Ayiti chanje, fòk paran yo leve timoun yo yon lòt fason. Fòk yo ba yo lavwa ochapit. Lè y ap egzèse otorite yo, fòk yo pran devlòpman entegral timoun nan an konsiderasyon. Fòk yo ka pran konsyans lè yo abize otorite ou di mwens lè yo fè yon enjistis sou timoun yo pou yo ka fè ekskiz dekwa pou yo ka redui efè abi a sou timoun yo answit pou yo ka ba timoun nan bon egzanp pou swiv. Fòk yo ankouraje timoun poze kesyon paske sa stimile entèlijans yo. Fòk paran yo konprann ke otorite yo gen sou timoun yo pap diminye Si yo ba yo chans pou yo negosye desizyon ki yo gade yo, ni tou si yo fè konsesyon ak yo lè ki nesesè. Avèk yon apwòch konsa, peyi a ap gon chans pou vin gen yon sosyete ki pi pwogresis, paske paran yo ap mete timoun yo nan yon pozisyon pou lè yo granmoun, yo ka kesyone kèlkeswa lòd sosyal ki etabli a. Konsa, Olye de tandans pou yo ka akwoche a tout tradisyon ki nan kilti a, y ap ka fè lapardèchoz pou yo wè ke genyen nan tradisyon yo ki merite konsève, genyen tou ki merite chanje. Si yo fè sa, y ap ka ba jenerasyon yo k ap vini demen yo, yo ap ka mete yo nan yon pozisyon pou yo chanje 10 kòmandman sa yo k ap detwi sosyete a, ou di mwens 10 kòmandman k ap detwi peyi a. E, anfen, tankou anpil nan nou konnen, se pa nan nivo kolektif sèlman fason otoritè nou leve timoun yo gen efè sou nou, li afekte nou tou nan nivo endividyèl. Se sa k fè m ap ban nou yon lòt ti randevou ankò nan twa semèn pou nou ka eksplore sa. Mèsi. Yon lòt fwa ankò pa bliye pou w peze bouton subscribe la avèk pou klike sou senbòl klòch la dekwa pou w konnen lè lòt videyo a soti. Mèsi.